Vwala tout oditè, oditris Zen Lakay News yo, n ap di nou gwo bonjou, bonswa pou nou tout. Ouvè pòt nou an de batan pou nou kapab tande nouvèl sa a li menm ki tonbe. Nou la pou n pote enfòmasyon ban nou nan bon ti mamit. Kèlkeswa kote enfòmasyon an ye, kèlkeswa kote l ye, nou la pou n enfòme w de tout sa k ap pase nan peyi Dayiti e atravè lemond. Pa gen pwoblèm menm, ou menm ki apèn konekte ou menm ki apèn branche, kèlkeswa kote w ye, nou salye tout zanmi fidèl, tout Ayisyen Ayisyèn k ap viv atravè lemond. Ou sou chanèl Manman Penmba ki se Zen Lakay News e avèk ti frè n, gran frè nou, Tcheko Pèp la ki la pou n chèche enfòmasyon, pou n pote enfòmasyon ba ou nan yon bon ti mamit. Dosye. Ameriken orijin Ayisyen ki te ki yo te kontre avèk 2 gwo zam, kote nou konnen misye li menm li te li rele Jacques Yves Derozo e misye li menm yo te arete l pou dosye trafik zam afe ebyen la misye li menm li lajistis ameriken ok lajistis ameriken lajistis ameriken fè apèl avèk misye pou l al reponn kesyon devan lajistis e nou pral vin avèk tout detay sa yo pou w la bagay yo pa p dous la gen nèg an ayiti k pral nan kou wi gen gwo palto k pral nan kou wi ebyen misye la li menm lajistis ameriken fè apèl avèk Sèjan sa a li menm ki te yo te arete nan èpòt Tousen Louvèti avèk 2 gwo tonton zam de gè ok kounye a la jistis ameriken fè apèl avè l pou l al reponn kesyon zam sa yo ke yo te arete l ansanm avèk yo, bay kiyès li tap pote yo. Men nou pral vin avèk tout detay, tout enfòmasyon pou ou. Rete konekte, tande video a okòmansman jiska lafen. Nap di w silvouplè pa bliye abòne w sou chanèl la, lè w fin abòne w sou chanèl la aktive ti klòch la mete l nan opsyon tout, lè w fin mete l nan opsyon tout epi. Pataje e mete nan opsyon toutan pataje videyo ban nou like anba videyo e sak fè nou di w sa se paske nou kapab toujou ret enfòme de tout sa kap pase nan peyi a nou menm nou pa kite anyen deyò kit li movèz kit li bon nou la pou n ban nou enfòmasyon jan n ye fason n ye a e nou pa gen anyen pou n voye moute nou pa nan voye moute nou la pou n chèche enfòmasyon pou w nan bon ti mamit e ou gen dwa fè kòmantè e an bon jan. E pa gen pwoblèm menm pa bliye di len chak jou ok chak jou sou sou chanèl la manman pen bazen lakay news 7 è di swa lè peyi dayiti emisyon koze peyi n tout pèp la nèt gen dwa de pale tout moun vin pale de koze peyi n sitiyasyon peyi n ap viv chak jou nou gen yon sijè e nou kapab debat nan sijè a tout moun gen dwa pou rele an dirèk pou patisipe de sa kap pase a ki pa fò byen. E n ap di w, nou pral vin avèk detay sou dosye espò, e kèlkeswa kote w ye, kèlkeswa kote w branche, nou pral vin avèk dosye espòtif pou ou, pa gen pwoblèm menm, e poukwa pa dosye lasante. Ankò yon fwa, nou salye tout zanmi ki konekte alawonnbadè, ou mèt te branche nan Ginen, ou mèt te branche kèlkeswa kote w branche, zanmi Ayiti, zanmi Repiblik Dominikèn, zanmi Ozetazini, Kanada, Lafrans, Gwadloup, Matinik, Giyàn, e chili brezil e tout moun ki branche meksi naso yo nou salye tout moun ki branche nan 4 kwen mond lan e nou salye nou tout nap di w byen vini nan paj jounal la jounen jodi ki se 4 desanm 2019. Wi zanmi oditè ayè ki te madi 3 out lajistis ameriken li menm ki fè apèl ok tribinal federal de kawolin di nò e genyen sa sèjan sèjan de la marin nan ameriken li menm nou konnen ki rele jak iv e di woze di wozo. ke yo te arete nan èpòt entènasyonal Tousen Louvèti nan kapital peyi Dayiti, kote nou konnen yo te arete l avèk trafik zam e afe. Kounye a la zanmi oditè kote yo fè apèl ansanm avèk li la, kote misye li menm li pral reponn kesyon devan lajistis. Jistis amerikèn. Kote li menm? Nou konnen jèn gason sa a kote yo te arete li yon afè de plizyè zam de gè nan peyi a, yon afè de 5 zam epi 5 zam, 3 fizi nan kapital peyi a. Ebyen la, zanmi oditè, koute, lajistis ameriken la mande pou Bichi al reponn kesyon, e la misye pral reponn kesyon la, zanmi oditè, 11 e pou e misye pral reponn kesyon la nan semèn sa la, kote nan semèn sa la misye pral reponn kesyon devan lajistis. Ti jis lan e nou konnen yo te arete misye an Ayiti nan kapital peyi a nan semèn 11 novanm ki te pase a, ebyen la misye li menm li pral reponn kesyon devan lajistis amerikèn kote pou misye al reponn kesyon kiyès Li tap pot zam ilegal sa ou bay. Kiyès li pral li te kiyès li tap pote zam ilegal sa yo bal paske yo kontrel avèk plizyè de gran tonton zam de gè ok gwo zam de gè kounya yo arete yo te arete misye si nou sonje sa ebyen la lajistis amerikèn M mande pou misye vin reponn kesyon devan lajistis yo kondane sa kòm trafik zam ebyen yo konsidere misye kòm yon kriminèl ebyen la zanmi oditè misye pral reponn kesyon devan lajistis ameriken poul di Bay kiyès otorite oubyen bay kiyès moun li ta pral distribye zam sa yo nan peyi Dayiti, yo konnen yo te arete l nan èpòt Tousen Louvèti nan peyi Dayiti. Ebyen la a kote misye li menm li gen pou l reponn kesyon, kèlkeswa sa k pase a n ap di w se sa k fè nou di w toujou abòne, lè w fin abòne w aktive ti klòch la, mete l opsyon tout, depi videyo a tonbe pou w kapab tou jwenn yon nòtifikasyon. Ebyen Apre jijman an, nou menm n ap di w sa k pase. E daprè analiz nou fè, gen nèg ki pral nan kouri ann Ayiti. Pase trafik zam nan li trè fò ann Ayiti. Wi, l trè fò ann Ayiti. E kote la a, misye li menm li pral reponn kesyon. Nou konnen lè nèg sa yo ap reponn kesyon, yo pa menm jan avèk Ayisyen k ap bifte. Gen Ayisyen la, lè yo arete l, li pito di l mouri pito olye ke li pale kiyès ki ba li l. Men, non, yo pa konsa. Ameriken pa konsa, blan, nasyon, nasyon, lòt nasyon yo pa konsa. Ou konprann? Ebyen, misye li menm la, li pral reponn kesyon an devan lajistis ameriken. Ebyen la pou l di, e zam ilegal sa yo, gwo zam de gè sa yo, gwo zam de gè sa yo, kote ou ta pral ansanm avèk yo? Bay kiyès ou ta pral distribye yo an Ayiti? Paske nou konnen Ayiti nan moman sa la, sou yon peyi la, lè m di w sa, trafikan zam nan trè fò nan peyi Dayiti e ameriken konn sa, ok, ameriken konnen trafik zam nan nan peyi Dayiti vrèman fò, vrèman fò, vrèman fò nan peyi Dayiti, nou konnen e anpil, anpil gwo zam ilegal ap trafike nan peyi a, ebyen yo rele misye devan lajistis la pou l al reponn kesyon, e zam sa yo kiyès li ta pote yo bay ilegal? Ebyen aprè misye li menm li fin reponn kesyon devan lajistis, misye gen pèn pa l pou l peye e moun si an ka ou li te gen moun dèyè l nan dosye zam ilegal la, trè byento n ap tande elikoptè ameriken debake an Ayiti. Make sa m di nou an wi. Tande byen wi pou nou pa di m te di e li pa fèt vre. An ka ou. Tande byen ka ou. Misye li menm, li ta bay moun, si ta gen moun dè do zam sa yo li tap pote, li te, yo te arete l an Ayiti, si se moun ki te fè l, ke l te gen kontak pou l te pote yo bay, moun sa yo, depi li ta rive bay yo, w ap tande pwochèn jou k ap vini yo la, avan ane a fini ap gen gwo kouran an Ayiti. Avan ane a fini, ap gen gwo kouran nan Ayiti. Konbyen mwa k rete nan ane a pou l fini? Pa gen mwa ankò, se jou k ap konte. Zanmi oditè, oditris, bagay yo pa piti. An Ayiti la a, gen gwo palto k pral nan kouri, gen ti palto k pral nan kawo. Misye li menm li di non, se li menm ki te pote zam ni bagay sa yo, bon, p ap gen pwoblèm. Men an ka ou misye ta enkli yon moun ladan l, wadèvè moun li te nan peyi a, e nap wè ke li debake an Ayiti. Ase lemond kont trafik zam nan. Lemond kont li. Trafik zam ilegal, lemond kont li. Ilegal la, nou konnen kantite dega sa kapab fè. Lè moun nan gon zam ilegal nan men, li ka touye kantite moun li vle. Ou konprann? Li ka fè sa l vle paske zam ilegal la li pa gen idantite. Ebyen jounen jodi a la. E bagay yo an Ayiti la, yo pa osi fasil, se yon peyi ki danje, peyi danje, anpil, anpil, anpil. M wè lè yo te konpare Ayiti avèk peyi Somali, gen anpil nèg ki te fistre, olye ke yo mande chanjman pito se fistre yo fistre, olye ke yo mande amelyorasyon pito nan peyi a, ok, olye ke yo ta mande amelyorasyon pou yo ta sispann konpare nou avèk lòt peyi. Ki danje sa yo? M wè se fistre yo fistre. Ebyen jodi an la Ayiti nan yon enpas ki vrèman difisil vre. Ayiti an danje wi. Ayiti an danje tout bon vre medam di mesye. Ebyen la a kote ameriken li menm, kote jenn bway sa, jenn gason sa yo te arete nan èpòt Tousen Louvèti a, si misye ta bay moun, e nan jou k ap vini yo n ap gen nouvèl. Ok nap gen nouvel. E kwem di nou nap gen nouvel. Vwala ou menm wap kite komantè w e pa gen pwoblem menm ou kapab kite komantè w nou la poun e poun swiv tout komantè yo ann komante an bon jan e nap di nap travèse rapidman e nan dosye e spò e nou kwè ke gen anpil moun ki renmen spò nou pral travèse nan dosye spò a pa gen pwoblem menm nap di w kite komantè Kite kòmantè, kite kòmantè. Ohh misye ta site 2 non an Ayiti. Sa pap dire 3 jou. Ou pral wè reyaksyon ameriken. Trafik zam, trafik dwòg e menm balay. Ou konprann? Lemond kont bagay sa yo. Antouka, e nap swiv. Sa se aksyon a swiv. Ok nap swiv. E jodi a la ap gen match ki pral jwe nan chanpyona ewopeyen yo. E gen nan chanpyona de Frans ap genyen ekip e Sentetyèn nan ki pral jwe kont Nis, Dijon pral jwe kont Monpelye, gen Amiens ki pral jwe kont Rens, gen ekip Toulouse la ki pral jwe kont Monako, Mens pral Mens pral jwe kont Rèn e Pari Sen Jèmen pral jwe kont ekip Nant la. Chanpyona d'Angletè, Dye ekip Leicester City ak pral jwe kont Watford, Manchester City nan gwo tonton match foutbòl, e Jose Mourinho pral nan kontre kòne avèk ansyen klèb li tap antrene, nou konnen Jose Mourinho ap antrene ekip Tottenham nan, Wolverhampton nan pral jwe kont ekip West Ham nan, Chelsea pral jwe kont Aston Villa, Dye ekip Southampton nan pral jwe kont Norwich City, Dye ekip Liverpool la pral jwe kont ekip.

nan koup ditali. Nan chanpyona di brezil nou konnen genyen 2 genyen 2 joune k rete pou chanpyona sa tèmine ebyen la pral genyen 20 37 tyèm joune k pral jwe jounen jodi an kote atletiko parana pral jwe kont santòs atletiko minelo pral jwe kont botafogo gen seara ki pral jwe kont Corinthians zanmi oditè, oditris mèsi pou mèsi pou atansyon dèske ou te kòmanse tande o kòmansman jiska la fen nap tande pou yon lòt pwochèn video mèsi nap kontre se te ti frè n gran frè nou tcheko pèp la e dosye sa ke nou met sou tab la ou kap analize l fè kòmantè dosye ameriken an kote la ameriken li menm e fè apèl. avèk jèn gason sa yo te arete nan lakou Pòtoprens avèk 2 gwo tonton zam ilegal.